Bonjou bonjou bonjou tout moun bonjou YouTube kòman nou ye jodi ala mwen retounen lakay nou avèk yon lòt videyo e map di welcome back sou chanel mwen an um, ou menm ki se pou la premyè fwa ke wap rentre sou chanel mwen an mwen ap diw byenveni e mwen ap diw abone avèk chanel lan peze ti klòch notifikasyon an chak fwa nou lagon bagay pou kap pa ratel So guys mwen retounen lakay ou la janm sot di avèk yon lòt videyo e sèt fwa si nou ka remake la m nan chanm bebe an la mwen vin fè yon ti netwayaj m konnen manman pitit yo ap renmen sa anpil so guys mwen vin fè yon ti clean la and then mwen di banm clean ansanm avèk nou banm montre nou kòman m pral clean e lèm fini pou nou gade chanm bebe an pou nou dim si nou renmenl si nou pa renmenl pou nou dim. You know, si se te nou menm, lage yon kòmantè pou nou di m, si se te nou menm, ki sa nou t ap met nan plas sa, ki jan nou t ap ranje l, oubyen èske nou renmen l, epi pou nou ban m yon ti pwen, m pa twò fòt men, you know, so, I do my best, so, guys, rete swiv pou nou di m, èske nou renmen chanm nan, ki sa nou renmen, ki sa nou pa renmen, and then, m ka toujou pran konsèy e fè chanjman, you know. So, se videyo sa m pote pou nou. Rete swiv ansanm avèk mwen. La a, nou ka remake m deja avèk tout afè m nan men m la a, pou m al clean, pou m al siye, you know. And then, jan m di nou an, abòne, abòne, pataje, like, kite yon kòmantè pou nou di m sa nou renmen, sa nou pa renmen nan videyo a. Manman pitit yo, m ap tann nou. Vini, vin abòne, ok guys? So, se sa m pote pou nou jodi an la. La m pral kòmanse, swiv ansanm avèk mwen, ok? So la mwen pral komanse avèk netwayaj la an nou swiv koman sa pral ye guys ok so mwen deja nan chanm nan mwen pral montre nou tout bagay and then pou nou di mwen kisa nou renmen kisa nou pa renmen

And then la a mwen pral chanje fouwo sa ki te la. Mwen pral chanje l pou m mete yon lòt. Ok guys. Mwen retire sa paske li gentan sal. Ok. So la mwen sanse fini, kounye a mwen pral montre nou chanm nan pou nou wè kijan mwen te netwaye, kijan mwen te ranje tout bagay. So pa tèlman gen anpil travay nan chanm bebe an pou fè, se sèlman siye, fikse, you know. So la mwen pral montre nou kòman mwen te ranje tout bagay. Epi pou nou di m si nou renmen l, si nou pa renmen l, kisa m te mal fè, kisa nou dwe, kisa m dwe fè anplis. Ok guys, so. Komanse la, sa se klozèt li, wipes de rezèv, you know, m wè ki sa ki la, sa se likid pou lave rad li, sa m gen anlè a la, sa se yon lòt lanp, tankou sa, mwen renmen l, sa se lè m ap chanje tout chanm nan nèt nou pral mete sa and then car seat li tout bagay li lan lè a e kisa m gan lè a la sa se yon bagay tankou lèl komanse ka al poupou pou m training ni and then kisa diaper diaper diaper emm emm kisa ankò. Ok, nou te gentan wè kijan mwen fikse diaper yo. That's nice, right? Nice. And then, kisa m gen pou m montre nou la? Ok, so now, lè w rive la, depi nan rantrans lan la, ou gentan wè la, se lakay bebe w ap rantre. La pa pou granmoun, pa vre guys? Nan pòt lan la, m gen de ti tablo, ok? Gen de ti tablo ke m renmen anpil, anpil, anpil. Mwen mete yo depi nan pòt lan, chak yon bò. Epi la, nou genyen lòt grenn nan. Answit, answit, lè w rive la ou jwenn non Mayko. Ayayay! Pou moun ki poko konn non an, ki pa twò familye avèk non sa a, men Mayko. Sa se non Mayko la, depi w rantre la w gentan wè lava pou Liam. Lava pou pli gran ti gason m nan, la se pou Mayko. Yon lòt fwa m apral fè menm jan mwen pral fè um, chanm Liam nan ansanm avèk nou ok guys. And then nou gentan wè la son gwo gwo gwo foto menm wè l ap desann nan tablo a fò m fikse l. Sa son gwo gwo gwo foto li ye. Sa se Mayko ki enstale l nan chanm ni la. And then sa son changean table li ye pou m chanje l diaper si li poupou, si li pipi, sa se pou sa li la pou mwen chanje l. Mwen pa bezwen chanje l nan kabann li an pou m pa sal kabann nan mwen vini mwen chanje li la. Sa mwen konn mete yon tapi sou li. Lè map chanje mwen konn mete yon tapi sou li. Sil pou pou pou l pa. You know pa bezwen sal sa pou m pa nan pede lave. And then. Sa se kote mwen mete ti wipes li. You know sa se sa tou de mouton pou ki sa la. Sa se yon chofaj. Mwen montre nou. Sa se yon chofaj pou mwen mete. Mwen mete wipes. Sa ki te la den nan fini. So mwen mete pou m chofe l. Pa ekzamp lè lap domi. Sil leve nan domi m pa bezwen vin. m pa bezwen vin, kòman dirèj, m pa bezwen vin netwaye l avèk daypè an frèt. So mwen annik ploge l la, nou wè. So li a tout plòg li, mwen annik ploge li epi m kite l fon ti chofe pandan kèlke segond. Apre sa, mwen netwaye l epi la mwen genyen, kòman rele sa yo, poubèl li, ok. Sa se yon bwat poubèl. Sa mwen mete diaper bagay li fin netwaye wipes mwen lage lan dan pa bezwen pral kouri deyo pou m pral chanje l apre sa la se bèso a ok nou te wè m tap ranje an la sa se bèso a sa son je pou bèso a mwen te tou achte tou konplè li vin avèk tout rido li m gen de rezèv alò l te vin avèk sèlman sa. Mwen menm ou konnen chanm bebe m pa vle l twò twò klè si yon moun deyò pou pa wè and then mwen mete gwo gwo rido ki long nan se mwen menm ki mete l and then apre sa sa se yon lòt gwo foto Mike lè l te bebe lè l te plis bebe alò l toujou bebe and then nou wè kòman m ranje sa la na di m kòman si nou wè l si nou renmen l si nou wè l bèl ok guys so se konsa m fikse l. Nou wè, eske nou wè, banm fon ti avanse, m fon ti ralanti pou nou wè koman mwen fikse sa, ok, and then, nou wè tout bagay la, sa se, sa se ti afèl pou l jwe ki genyen mizik li la danl, ou konprann, vini la, li gentan konn koman pou l jwe yon ti afèl li depi l vin la, so. li li ap dòmi la aktyèlman li nan chanm mwen an lap dòmi and then sa a sa se kòman yo rele sa tab de nwi mwen mete lanp de nwi l sou li mwen mete ti ti foto li nou konnen tou lè de pitit mwen yo se prens yo ye Prince se paske se janm trete yo jan jan lanmou m gen pou yo a pou mwen menm nan yeux m se prince yo ye so mwen mete ti dizay prince li la pou li ti foto li you know apre sa mwen genyen sa ki son organizer pou m mete tout ti afè l la wap jwenn tout ti detay li yo la. kote ke wap jwenn chanpou li, you know, moun Ayiti yo, menm gen ti chichi m la pou m fè l santi bon, menm gen lwil masketi, nou konnen manman pitit ou pa ka pa gen ti lwil masketi lakay ou, and then mwen genyen pomad sa yon zanmi m te refere m pou li, mwen genyen tout ti bagay sa yo se òganik yo ye, chanpou, losyon li, mwen gen youpi la anba redi, m jwenn bagay sa yo isit pou m fè l santi bon lè map benyen l, sa se sou son de rezèv mwen genyen kòm li pa pran yo, se sak fè sa yo rete tou nèf. Li pa pran yo m gen hand sanitizer la si yon moun rantre oubyen lè m rantre si m ap manyen l menm si men m te lave m bay ti men m sanitizer anvan m manyen l nou gen tout ti bagay sa yo la pou dan lè l pral fè dan you know yon seri de ti bagay you know ase album ni pou foto l sa you know sou tout ti afè l sa se kat moun te fè m kado sa se kat lè m fin akouche moun te fè m kado pou yo di m felisitasyon you know. So You know Ti m gon lòt ti foto l la anpil men lang ni deyò Sa se li menm avèk pli gran mwen mete la Sa e lè l te fèk vini sot lopital Te ka gon mwa de sela Ou konprann sa se ti kat Moun te ban mwen lè m fin akouche pou yo di m felisitasyon. Sa se yon liv ki enpòtan anpil, ke yon zanmi m te fè m kado, zanmi legliz mwen Ayiti, lè m ap vin isit te fè m kado, L'enfant épanoui. Se yon trè bon liv ki bon pou edike timoun yo, pou montre w kòman pou konpòte w anvè timoun yo. You know. Gen tout ti akseswa la. La m gen yon lòt je chanpou ki poko ouvri. Ki sa m gen la ankò. You know, sa se. Ki sa ankò. Jan m tap di nou an, tout ti bagay mwen la. E ti nounous sa tou se lopital la yon zanmi te pote l pou mwen. Men m gen yon lòt je chanpou la ki poko ouvri. Lòt la poko fini. Men m gen ti. e bibon de rezèv you know banm gad sam gen la sa se ti bagay dekorasyon sa vini ansanm avèk je sa ok so yo vini ansanm so metel la m ranjel la byen ranje epi sa se yon um, sterilizè li ye nou ka wè sa se pou chofe bibon lè w fin lave yo. Ou fourel anndan microwave ou pa menm bezwen bouyi dlo a menm ou metel li bouyi tèt li anndan microwave lan sa se yon zanmim ki te fèm kadol tou sa se pou mwen chofe lèt tankou sil fin bwè yon lèt oubyen lèw fin fè lèt lan si ou wèl yon ti jan frèt frèt ou gen dwa bal kèlke segond la poul fon ti chofe tou piti pou li pa pè li you know sa se bòk sa ok bòk sa li gon grenn de rezèv ladann. So guys, um, so se konsa mwen òganize ti chanm bebe a. Alò, nou pral di m, eske nou renmen l? Eske kounye a banm fèmen sa? M pral fèmen klozèt lan. Sa se kapèt li ki atè a, ok? Sa se kapèt li ki atè a nan chanm lan. So guys, so m panse se tout sa m te gen pou nou. S kounya se nou menm ki pral dim Madan Manno ou fon good job ok eske nou renmenl eske nou pa renmenl so se nou menm ki pral dim kisa mwen pa byen fè kisa mwen pat dwe fè oubyen kisa nou estime ke ki sòti byen, ki soti bèl, ke nou renmen. Apre sa, anba tab pou m chanje la, se kèk ti dra, kèk ti fouwo, kèk ti bagay kon sa, kèk sèvyèt, mwen jis mete anba l, you know, konnen, fi pa janm kite espas vid la kay. So, se sa sèlman mwen mete anba l. So, guys, mwen sanse fini. Alò, m ap tann nou pou nou di m. Si nou renmen l, si nou pa renmen l, malerezman, m pa gen ase de espas pou m ta montre nou jan chanm nan ye vreman. Alò, Sona di mwen, ki jan nou wè chanm nan? Si nou renmen l. Ok guys, so mwen fini.